Danje pou imigran ilegal nan peyi Lèzetazini Damerik. Yon nouvo zouti ice ap prepare pou mete nan men ajan li yo deja soulve gwo kesyon nan peyi Lèzetazini Damerik. Yon gan ki kapab voye chòk elektrik sou kò yon moun pandan arestasyon l. Aparèy sa gen yon vòltaj pik ki rive anviwon 380 vòl. Epi, Kontra federal la kapab monte jiska 20 milyon de dola. Otorite yo prezante l kòm yon zouti pou dezamòse konfwontasyon. Men òganizasyon dwa sivil yo gen tan leve dwèt. Yo pè. Yo pè abi. Yo pè pou ke yo al mal itilize gan sa yo nan lide pou kapab fè moun mal. Ki jan gan pral fonksyone? E sou kiyès yo pral itilize l? Kòman ajan yo pral mete l? Rale chèz ou nan atik sila a, nou pral ba w lè detay. 400 mil dola ameriken, se kantite lajan ki site nan dosye pwofèt Mackenson Dorilas. Ayè, apre jij fin tande l nan kad dosye sila a, revoye l nan depo. Anpil kretyen vivan leve vwa yo pou di, Humm! Se pa jounen jodi a, non pwofèt ap site nan seri de kesyon louch. Genyen ki menm remonte nan lane 2019 kote yon sitwayen te vin temwanye kòm moun ki te avèg ki vin wè. Yo di konsa, se depi lè sa yo konnen pwofèt la pa bon moun. Fan nan departeman nò peyi a nan komin Kap Ayisyen, majistra Senkwa ankò yon lòt fwa soti nan silans li eksplike travay ke l ap fè andedan komin Kap Ayisyen. Anpil fwa. Ou konn panse enmi an trè lwen, men moun ki vin sèvi kòm obstak men se zanmi l ke yo ye. Fòk nou di w tou genyen Dominique Dupuy ki pran lari a, pil moto, gason kou fanm, vin enskri kòm elektè. L ap prepare l pou pwochen eleksyon k ap gen pou fèt la. Nan okazyon sa medam, matmwazèl se mesye, ou pral tande deklarasyon ansyèn minis afè etranjè la nou envite w rale chèz ou. Bonjou bonswa se toujou yon kokennchenn plezi pou nou debake lakay ou pou yon nouvèl videyo. Mèsi paske w toujou rete konekte e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou platfòm sila, tak 509 tout ayisyen konekte, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la. Metel sou tout pou pa rate okenn video zanmiw fouco. Se toujou yon kokenn chenn plezi medam matmwazèl e mesye pou ke nou rantre lakay ou nap komanse nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye imigrasyon pwiske tansyon an pa sispann monte fòk nou di genyen yon dosye ki sou tab la yon gan Se pa yon senp gan. Yon gan ajan ice yo pral itilize. Medam, matmwazèl, zè mèsyè, administrasyon meriken an ap prepare pou achte divès milye gan elektrik pou ajan imigrasyon yo. Aparèy la yo rele glòv, gan an anglè, men yo chanje siyifikasyon an. Daprè dokiman sou pwojè acha a, kontra kapab rive jiska 20 milyon de dola selon The Guardian. Men, pandan konpayi ki fabrike aparèy la prezante l kòm yon zouti pou dezamòse sitiyasyon ki ka vin vyolan, Òganizasyon dwa sivil yo deja ap poze gwo kesyon sou dosye sila. Ki sa k ap anpeche yon ajan sèvi ansanm avèk yon gan konsa pou maltrete yon moun san lòt moun pa menm remake sa? Hum! Atansyon! Aparèy la fèt ansanm avèk Compliant Technology, yon konpayi ki baze nan Kentucky. Nan aparans li, li ka fonksyone tankou yon gan nòmal. Men ajan mete li nan men l, e lè ajan an fin mete li, sa w tande a, li aktive sistèm elektrik la. Kontak gan an avèk po men kapab pwodui yon sansasyon elektrik ki fèt. pou lakoz doulè epi fòse yon moun sispann reziste. Toujou selon atik sila, gen modèl aparèy la ki ka rive nan yon vòltaj pik anviwon 380 vòlt. Men vòltaj la pa sifi pou kont pa li pou mezire danje a aparèy elektrik. Kouran dire ak fason pilsasyon yo delivre sa enpòtan tou. Yon lòt detay ki ekstrèmeman enpòtan, si kontak la fèt sèlman sou rad, efè elektrik la pap menm. Yon dosye tribinal federal sou itilizasyon glov li dekri tou kijan aparèy la te aktive sèlman lè li te antre an kontak avèk po yon moun. Donk, poukisa ice vle sa yo? Daprè plan Depatman Sekirite Enteryè, ice kapab depanse ant 10 a 20 milyon de dola pou achte plizyè milye aparèy sa yo, ak deplwayeman ki prevwa a soti nan mwa sa a pou rive an mas 2027. Lide dèyè teknoloji sa a bay ajan yo yon lòt opsyon lè yo devan yon moun ki ap reziste, olye de konfwontasyon, ou konnen sa bouke rive, men, yo itilize gan pito depi yo pap yo fin kebòz, si w pran nan kouran w pa gen pou w fè fòs. Konpayi a prezante glov kòm yon zouti de ekskalasyon ki ka lakòz yon doulè rapid woy! Depi w pran nan kouran w pa ka reziste non se swa w lage oubyen kouran seche w. Donk sa pral pèmèt ke e rapidman si moun nan t ap reziste yo sèlman pase w yon ti bagay konsa epi w poze tankou ma kafe. Donk, yo fè konnen ke li pa kite mak oswa blesi vizib sou po moun nan. Donk, nou kapab di sa, se reklamasyon fabrikasyon an. E li pa vle di aparèy la san risk tou nan tout sikonstans. Toujou selon konpayi a, Gen yon kategori moun yo tou avèti ajan yo pou yo pa itilize yo sou moun sa yo tankou timoun, fanm ansent, granmoun aje ak kèk moun ki gen andikap oswa yon lòt faktè ki mete yon gwo risk. Ajan ki sèvi ansanm avèk aparèy sa dwe resevwa fòmasyon epi genyen Associate Press ki rapòte gen kondisyon pou kapab resètifikasyon chak dezan. Toujou selon menm atik la, Medam, matmwazèl e mesye, gen gwo polemik ki lanse, genyen ALCU, yo deja eksprime gwo enkyetid pa yo. Youn nan pwoblèm òganizasyon an soulve, se fason gan an diskrè a. Kontrèman ansanm avèk kèk lòt aparèy fòs, yon ajan kapab aktive gan sa a avèk yon bouton pandan li deja nan men li, tap epi yo peze w ansanm ak li. Se sa ki fè kritik yo. Yo fè pè ke li kapab pi difisil pou moun ki deyò gen entèvansyon yo ap fè epi lè yo kenbe moun nan avèk gan, ou pa ka wè ki sa yo fè moun sa a, ki lè yo pase l on bagay egzakteman. E genyen Gene Rolnick ki nan ACLU, li fè konnen, Ajoute yon aparèy ki kapab lakòz gwo doulè ansanman ak yon senp bouton soulve kesyon serye sou risk abi nan operasyon imigrasyon sivil. Kidonk, se pa yon zam nan fim syans fiksyon. Teknoloji deja egziste, nan sans sa, li deja itilize nan kèk prizon ansanm avèk kèk ajans lapolis nan peyi Lèzetazini, epi kounye a ice ap planifye pou achte yon kantite e yo deja mete sou tab la ant 10 a 20 milyon de dola yo pral depanse nan dosye gan pou moun ki defann aparèy la. Yo di se yon zouti ki kapab ede yon ajan kontwole yon sitiyasyon san li pa oblije rive nan yon nivo pi grav, rale zam, tire, etc. Men pou lòt ki kritike aparèy la, yo di ki garanti ki pral genyen pou yon aparèy ki kapab bay doulè elektrik ki fasil pou aktive, pa tounen yon zouti abi pandan arestasyon imigrasyon yo. Donk, medam, matmwazèl e mesye, dosye sa sou tab la, se li menm k ap sekwe peyi Lèzetazini pandan dènye tan yo la. M ap raple w, tout dispozisyon sa yo ap pran se kont migran ki ilegal, genyen plis pase 300 mil Ayisyen nan jou pase yo ki te gen stati legal ki vin ilegal jounen jodi a. Se vre ke Anpil ap degaje yo pou kite peyi Lèzetazini, gen k ap tounen nan peyi Dayiti volontèman, men genyen jiskaprezan ki poko wè ni monte ni desann. Kite priyè pre kantik, kounye a la n ap travèse nan peyi Dayiti e nou prale nan lapolis nasyonal. Ebyen, pnh la anonse ke yo depoze lapat sou yon endividi. W ap gade vizaj li sou ekran la, lapolis nan Sidès arete yon endividi pou vyòl nan lokalite Fonprens. Jakmèl, mèkredi 12 dawout 2026, ajan biwo vyolans ki baze sou Jan VBJ yo arete madi 11 dawout 2026 la nan lokalite Fon Prens, yon endividi yo idantifye sou non Moustapha Jérôme alyas Mous. Kèm pwòp! Nan kad yon ankèt sou yon ka vyòl ak menas, operasyon sa a gen pou wè ak yon seri de aksyon biwo VBJ ak Brigad Pwoteksyon Minè, BPM, ap mennen pou konbat vyolans sou fanm, gason ak tifi nan departeman Sidès peyi a. Daprè premye eleman enfòmasyon ankèt la, viktim nan ki se yon komèsan, deklare, Sispèk la te rele l pou l vin al vann li machandiz lakay li. Se la, nan moman sa, li sibi vyòl seksyèl, li mete men sou li, fè move zak sou li, e sispèk la te fè gwo presyon sou li pou l pa t rive kriye ni rele anmwey. Aksyon sa pase nan dat lendi 3 dawout 2026 la, aprè viktim nan te vin depoze yon plent nan ajan VBG Yo te louvri yon ankèt ki abouti ansanm avèk arestasyon Moustapha Jérôme. Atravè direksyon departemantal Sidès la ki sou lidèchip komisè divizyonè Apollo Villet, Polis Nasyonal Dayiti ap raple popilasyon an enpòtans pou denonse zak vyolans seksyèl yo, menas ak. tout lòt fòm vyolans. Enstitisyon an ankouraje viktim ak temwen yo chèche asistans epi rapòte sa ke yo te pase. Donk, medam, matmwazèl e mesye, rapòte ka yo, sa yo bay sèvis konpetan yo yon fason pou otorite yo kapab pran dispozisyon nesesè kont. Malfra sa, enben mete misyon kote, se kòk li k tap grate l, li pat wè sa pou l te fè se kenbe pitit moun nan lari a mete l on kote. Nèg kap vyole fanm, nèg kap fè kidnapin, pèn de mò, se sa li ye, pa gen wout pa bwa. Lè kòriptè, lè kòwonpi, moun kap detounen lajan leta, ou pa gen anyen ou pral fas a yo. Se mete yon kote, swa ap mete chèn nan pye ou pou fè yo mache, ranmase fatra pwòpte peyi a, se fè l ou fini. Brèf, kite priyè pre kantik rapidman n ap travèse nan lòt dosye ki ekstrèmeman enpòtan e fwa sa a se dosye pwofèt Makenson. Dosye sila a, medam, matmwazèl e mesye, plis pase 400 mil dola ameriken. An, plizyè moun ki bay 2 mil, 3 mil, 4 mil paske yo te genyen pou yo vwayaje, pou yo ale nan lòt peyi. Gen moun nan legliz la tou w ap jwenn ki te bay lajan tou wi. Pou l vwayaje, paske pa bliye, gen de fidèl ki konn debake nan jèn ansanm avèk tout paspò yo vin chache yon vwayaj wi, nan men Senyè a. Ou genlè bliye. Ebyen yè, Pwofèt Makenson ki te prezante devan jij lenstriksyon ki sou dosye a, vwala ke yo te fin tande pwofèt la, apre sa, yo pran pwofèt la, yo foure l nan depo pi rèd. Bon. E raple ou, lè ke pwofèt la t ap kite pakè, jan l t ap kriye, deran dlo, deran lari, men, Apre sa ki fin pase a, medam, matmwazèl e mesye, se ke genyen de kretyen vivan ki remonte nan lane 2019. Sa k te pase nan lane 2019? Gen yon pèsonaj, se te nan Delma 4, e moun ki te fè entèvyou sa a ansanm avèk pèsonaj sa a, se te Guerrier Henri, m raple m sa. Ebyen, sa ki te pase, pèsonaj la, se te yon moun ki konn ap bwote dlo pou moun, al jete fatra, yon senp sitwayen. Epi vwala ke, pwofèt Makenson a lepòk ki te an lèk t ap fè lapli e le botan, pile grenn pinèz bay moun, pou geri maladi sida, et setera. Mwen pa janm konprann sa. Gon seri de moun k ap fè mirak maten, midi, swa. Epi men lopital yo la plen malad, yo pa desann nan lopital yo, yo al geri moun yo. Humm e lopital ki bezwen mirak Pou ki sa e pa lopital la nale Bon nan alanve n devan dèyè Kounya la sak ta pral pase Sitwayen an eksplike gon moun ki vin kote l ki di m pral fè w fon bagay pou mwen e pi li ba li 50 goud Pa bliye son mali ret nan sitiyasyon difisil Epi kounya la al bali baton fè kòmsi l kokobe l pa ka mache byen epi non sèlman sa tou l avèg lè l rive nan jèn nan epi sa w tande a pwofèt la ap teke la ou se kite kite moun yo ap danse lwanj epi pwofèt la monte l di vwala wi gon moun ki la gon pèsonaj ki la se fanm ou ki fè sa ou gon pitit ou aletranje ou pa vle w anyen non sèlman. Yo kokobe w, yo fè w pa ka pale, e yo fè w pa wè tou e men sèl jounen jodi a w pral wè w pral mache, non sèlman sa tou w ap pale. Epi l di, ey ou menm ki chita nan fon an, ki ansanm avèk chemiz wouj la sou ou, mache, li te gentan idantifye mesye a. Mesye a mache l vin jwenn pwofèt la, teke teke teke epi gerizon fèt. Moun yo rele anmwe amèn, amèn, amèn, amèn! Apre sa, Sitwayen an di yo ba li mil goud pou mirak la. Mil goud yo ba li pou mirak la, l pran 500, moun ki te vin chache l la, l ba l yon ti bagay tou. Pa konn si w konprann pou mirak la. Ebyen, depi lè sa, gen pil moun ki te wè pwofèt la, mwen chè, son anakè nan dènyè nivo, mafya nan dènyè nivo. Paske, franchman, m pa ka konprann, yon pwofèt, yon pastè nan peyi Dayiti ap fon mirak, yon moun pat janm wè nan lavi l. Li pat janm wè nan lavi l. Epi l di m fò w wè. Epi l mande l ki koulè rad ki sou ou a, moun nan di w e wouj ki sou mwen epi vwala ke se wouj la ki sou li vre. Sa vle di l te gentan konn koulè. Kiyès ki te montre l koulè? Fò w sou men w. Epi apre sa fin pase. Menm sitwayen sa te pale nan laprès pou di se kòb yo te ba li. Ok bonsoir kouman ou rele? Mwen se Risil.
Hein? Mwen se Risil.
Ok eske ou sou nèg ki kokobe vre? Bon m pa kokobe bay m kokobe m fè. Ou fè tout mouvman?
M fè mouvman. Ou djanm?
Wi m djanm. Hein? Wi.
Pou kisa ou ta al nan legliz la epi ou te di ou kokobe? Bon m vle di ou sa se pa mwen m te fè l se ou m di mennen m. Ok.

Ebyen ok mèsi. Ok. Sou lakou legliz la, yon nèg ki vin la a, mesye a sou lakou legliz la, ki gen fanmi l ki fè yon konplo, yon konminezon familyal, yon pakèt moun ki mete ansanm pou paralize misye. Yo kokobe l vre. Moun yo met misye chita. Yo met misye chita, yo paralize misye. Non sèlman l kokobe epi yo avèg li. L avèg, li kokobe.

Pitit fi a fil pou papa. Le jou menm papi a komanc antre misye nan pale anpil li lal di moun li pral pati fanmil kokobel yo fel aveg yo metel chita nan kwen nan sel misye map fe 3 bagay wi nan sel li map fel ni pale ni we ni mache. Humm ou ka konprann bagay yo? Donk Fò w konprann, lè jan de bagay sa yo ap pase nan w peyi, bon m di w, konbyen fwa w konn ale nan yon legliz nan peyi Lèzetazini epi w wè pil mirak ap opere? Depi w tande yon legliz ap monte la, mirak ap fèt. Lontan, gen tan gen kèk ajan FBI lontan ki gen tan djak anndan legliz la. Ap gon ajan FBI ki sou chè a kap preche levanjil la. Yap mennen ankèt konsa pou yo mare depi se moun ki enblike nan rezo a. Pase yo konnen se manti. Yo konnen se manti. Yo konnen se manti. An ok ou vin ou fon mirak moun wè moun mache. Yo yo. E sou rezo moun di sou bezwen monte FBI. Nan pe da iti wè. Le zeta suni gen FBI ok. Sou bezwen monte yon ajans. Ransèyman nan peyi dayiti. Tcheke lè pastè a bo sa sou 2 ti chèz nan peyi sa. Lè djak nan kriz pou li. Gon yon jan yon mare konplo a pou sou se moun. E lè w wè jan de bagay sa yo ap pase ou te kapab di kote leta pou ki sa pa gen dispozisyon ki pran pou mare moun sa yo kap pouse moun yo nan chimen sa kap fè yo aksepte mizè a bon l bon pou leta. Pase si te gen travay, eske moun nan tap vin chita pou l rete la lap tann on mirak? Non monchè. Si te gen travay pou l fè. E men, lè pa gen sa yo, moun yo sa yo ap fè, yo ap kole nan dèyè leta pou di, fòm jwenn travay pou m fè. E men, lè ke gon pastè kap fè jèn chak jou, jèn 40 jou, jèn 60 jou, fò moun vini fò yo pot ofrann, li bon pou leta on lòt kote. Se konsa koripsyon an miltipliye. Depi w rive nan yon peyi, chak kafou w rive w jwenn yon legliz. Apre chak 3 kafou w jwenn yon peristil. Mwen konnen, gade non, koripsyon se kangrennen l ap kangrennen moun nan sektè a. Koripsyon paske moun k anlè a nan leta, li kenbe lajan l ap souse l, sa k anba li menm l ap priye sèlman. Li pa janm wè lòt la ki pran tout pou li ke l pa jwenn anyen, se nan menm peyi a. Epi nou tout n ap priye, n ap priye kòmsi priye a pa janm depase tèt nou. Se kòm si Bondye gen nan lòt peyi yo, se pa yo gen nan, se pa menm Bondye sa ki nan peyi pa nou an. Bondye ki bay dirijan lòt peyi yo, men lòt nasyon yo, konesans lan, se pa menm Bondye sa nou gen, nou kon Bondye a pa nan pri. On kantite ap fè maji, on kantite ap rele touye djab la, pilonnen djab la, pa kon kote n prale. Bon, atèl pwen sou menm dosye sa, banm prezanto on imaj. A, a, se pa ti kòze pitit gen nan le moun. Gade imaj sa ansanm avèm rapid, gade la meni meni, gade la. Ou kapab wè gon mesye, bab li men longè, ok, li chaje beki nan menl, anba epi pi won ou pakèt moun kape dèyèl. Epi pi won ou wè yon mesye ki kap ansanm avèk ou patalon jeans, gon djèt, epi gen plizyè moun, epi li menm li devan ansanm avèk gwo kostim li men longè sou li preske bat sou do pyel. Ebyen, dosye sa a, mèdam matmwazèl se mèsye, se youn nan dosye ki te souke kontinan Afrik la. Sa k pase? Se pwofèt David ki t al fè yon operasyon nan jenou. Imajine ou yon predikatè ki devan plizyè milye moun k ap anonse malad yo geri, moun ki pa t ka mache leve yo mache, avèk yo wè amèn amèn gerizon gerizon gerizon. Men li menm ki malad nan jenou humm li menm ki malad nan jenou li oblije pran avyon travèse rantre an ewòp pou ke lal fè operasyon nan jenou an pa konn sou konprann lè ke lal fè operasyon nan jenou an lèl tounen li pat ka mache nòmal li mache dwat etan diske li tap geri tout moun ki malad ki pa ka wè ki pa ka sesi pa ka sela humm. Depi lè sa yo di ok, pa gen pwoblèm gason, al fè operasyon, jis an Itali pou jenou, epi tout la sent jounou, pran pòz wap priye pou nou pou gerizon la. Donk, gen yen ki nan peyi da iti, geri maladi sida, yo gen yon pakèt maladi. Men, imajino ki kantite moun. Ki kantite moun ki gen sida dan le moun, la nan peyi dayiti, dènye man la, gade pou wè se ke usaid sèlman di l kanpe, se usaid ki te konn plis pote medikaman pou moun sa yo sak pase.